Kòman nou ye fanatik mizikalite yo? Ojoudwi nous allons parler de la chute de l'album Yo Hype de Fantom and Medes. So, kòm te di nou deja ke album nèg yo, yo te yo pat sou platfòm yo, yo te retire sou platfòm yo. So, nou pat konn pou ki sa, M te di nou nenpòt lè m konnen sa k ap pase m ap vini, m ap vin aktyalize nou. So, ta sanble ke mizik evanjelik Rosna Jocelyn an e ke Fantom sample, Fantom sample mizik la men Fantom sample mizik la jis san otorizasyon. So, se sa ki koz ke e yo vin desann albòm Fantom nan. So, m pa konnen e kòman e Fantom pral fè Kounya eske fantom ap retire mizik la ou byen poul retounen balanse l ankò album nan paske gen de gentan gen 2 3 4 jou pase la m wè pa gen moun ki di anyen e fantom pa di anyen m pa konn sa kap fèt so album nan te still sou youtube so maten an m wè ke yo retounen ap remete album nan sou youtube ankò e m pa konnen petèt li yo te retire l sou youtube men yo fèk ap mete l ankò jodi a la. Fantom wè deja sak rive Wendy so m kwè ke Fantom te sipoze pran sa jis kòm egzanp paske si wap fè yon mizik pou ki te konnen mizik la gen yon moun ou ta sipoze kontakte moun nan avan men Fantom pat kontakte moun nan m pa konnen pou ki rezon e se sak koz ke albòm nan yo desann li sou platfòm sou tout platfòm yo e li te sou youtube li te still sou youtube toujou E maten an, ta sanble mwen maten an Fantom retounen ap rebalanse albòm nan sou YouTube ankò, genlè yo te li te efase sou YouTube la, men li gentan disponib sou YouTube ankò, men m toujou wè mizik Fantom T Simple a la toujou, so m pa konprann sa kap pase, m pa konnen sa kap fèt, e Fantom, m pa vle albòm Fantom nan vin menm jan avèk albòm Mechanste a, paske Mechanste fon bèl albòm, Sot yon bèl album, men malerezman avèk bagay Kendrick Lamar, bagay Skeme, sa rann ke album nan pa fè chemen l. So, Wendyy te manke pran nan sa, Fantom wè jan bagay yo te ye, Fantom te sipoze e kontakte moun yo avan, avan menm ke album nan soti. Yon fo album 24 mizik, so 24 mizik nou konnen kòman sa ye men, studio, tan e nou wè album nan yon trè bèl album. E. lirikalman parlan, albòm nan rich menn, albòm nan son bèl albòm li ye, men, e, nèg yo pat sipoze kite bemòl sa pase pou yo pran yon sanpl yon mizik ke yo pa gen otorizasyon l, paske yo wè sa k te pase Wendyy deja, e yo wè sa k rive Mechanste tou, ou konprann, paske sa ka koz chit albòm nan la, Ou konprann sa m di w la? So, m pa konnen, m pa konn sa k pase, m pa konnen ki jan negosyasyon yo ye, si Fantom ap pale avèk dam nan, bon m pa kwè ke dam nan ap ann akò ak Fantom, petèt m kwè Fantom ka efase mizik la, paske mizik la se yon mizik evanjelik ke l ye e Fantom fè yon lòt chemen avèk mizik la. Paske Fantom pa baze l sou bò levanjil la sèlman. Bon, m pa konnen, m espere ke Fant e tout bagay soti kòrèk pou Fantom pou Fantom retounen met album nan ankò pou moun yo kontinye achte e ke m ta swete ke sa pa afekte album nan paske imajine w 24 mizik menn e pa bagay jwèt menn bon wè mwen menm sensèman lè m tande lè m ap tande album nan menm paske m tande album nan pou m fè plizyè jou ap tande album nan paske yow tande 24 mizik menn yon sèl kou menn se yon bagay ki di li ye menn sa vle di yow Tan pase yo gentan pase deja menn sa vle di tan ap evolye menn ou sipoze mache a tan fantom wè sam diw la menn so album nan bèl e ou pa gen anyen pou vann ankò fantom fantom pa gen anyen pou vann ankò ou konprann sam diw la menn album nan bèl menn si fantom si album nan te gen 12 mizik li tap mye. Ou konn sa? Kounya la e pou yon sèl grenn ti mizik, epi mizik la e pa yon mizik ki twò bagay konsa non paske e bon, si m ap fè yon top, menm top 10 e mizik sa ki ki koz ki album nan soti a, li p ap ladan nan album nan. Ou konprann? Se sa k koz ke bon m pa wè pou ki rezon ke bemòl sa pase, ou wè sa m di w lan menn? So, m ta swete ke sa ranje le pli rapid posib e Tapajè, fanatik Fantom yo, fanatik Mèdès yo, e kanpe avèk atis nou, paske l ap bezwen n nan moman an. E 24 mizik menn, tout enèji nèg yo degaje, tan nèg yo pèdi nan stidyo, sa ke nèg yo pa pèdi sa paske se pasyon yo, men, e se kèlke choz men pou yon grenn mizik fè ke yo di lèt album nan sou tout platfòm alò m paka stream sa vle di yow m twouve ke sa di anpil e bon fanatik fantom yo fanatik tabashe yo mete tèt nou ansanm epi tann lè fantom regle sa pou nou menm nou push album nan ankò paske fò album nan fè wout li paske yon album 24 mizik li sipoze mache ou konprann li sipoze fè wout li. Mizikal te la kay ou pou yon ti bat bouch So nenpòt sa ki genyen map fè nou konnen l Si w potko abòne abòne M swete w abòne paske m gon challenge map fè la Tout mwa sa la moun ki abòne yo e avèk abòne m yo m te genyen deja e map fè yon tiraj osò wap gen chans genyen 200 dola men fòk ou kòmante si w pa kòmante si m pa wè w nan kòmantè m pap pran w nan challenge lan sa vle di ou pa ou pa fòk ou kòmante fòk ou la fòk m wè w nan video m wè w kòmante m wè w entèreyaji avèk video e sa kap fè ke ou patisipe nan challenge lan big respè so m ta renmen ke lè fantom lage album nan e album nan fè wout li, fè chemen l ankò paske m konnen li te gentan nimewo 1 sou iTunes Etazini, li te nimewo 1 Chili, so m ta swete ke lè Fantom retounen balanse ankò ke sa soti menm jan avèk jan pa Wendyy a soti a paske se chinwa yo kanpe menn ki fè album Wendyy a pa fè flay menm jan avèk pa Mechanste a menn. Ou konn sa m di w la menn? So misye se te gon bèl albòm vre men yo bay Kendrick Lamar bwè albòm nan nan men misye. Ou konn sa m di w la? So mwen m pa ta swete sa rive Fantom tou mwen menm. Ok? Bon, e kounya la m pa konnen sa nèg yo ap fè. M ta renmen konn sa nèg yo ap fè paske nèg yo pa janm di anyen, nèg yo pa di sa k ap fèt, what's going on. So m pa konnen. E sou iTunes Montréal m pa jwenn m pa jwenn album nan sou iTunes. M ap chèche album nan sou iTunes m pa jwenn li. Se yon sèl grenn mizik ki sou iTunes se mizik yo te video yo te gentan video clipe sou album nan e ki sou iTunes. Ou konprann? E se li tou ki sou Spotify. E an plis yè m fè yon video pou m di konsa ke pou m pale de Fantom m sispèk ke yo pirate Spotify Fantom. M wè pa gen moun ki vwe video avèk Fantom e m ekri Fantom Fantom poko fè m repons m pa konnen. So, paske yo met yon mizik sou paj Fantom nan, sou platfòm Fantom nan ki pa mizik Fantom, son mizik ki fèt ak entèlijans atifisyèl. So, m pa konnen si, m pa konnen si, m pa ka konfime ke se pirate yo pirate misye, men, son bagay ki sispè paske e se non Fantom ki sou li, se Fantom yo di ki chante l, pandan se tan se pa Fantom ki chante l.